Pa gen pwoblèm. M avè w. M avè w. M kanpe avè w. E kòman w pral jere m tou? Ah, map jere w. Men fò w pa ta, fò w pa ta mete misye okouran. Apa m pa ti bebe monchè. Jenn fanm nan enpeche m. Gen kèk bagay m ta fè. M pa ka fè l, men la. E papa l renmen l, papa l dolote l, papa l tolere l, kòman w ka konprann sa? Ou konn kidnapin pa nan jwèt? M konnen sa.
Banm di. Eske ou ka rann mwen sèvis? Map tande w.
Wè lè w pran l. Bon tu te ka tou touye l, ou te fè l pa antre nan kay la pou l pa janm vini. Mwen byen yo arèt pou mwen. Pa de se tan mwen te gentan la nan fè deja yo. Sa w di m la?
Oh anmè bon. Bon travay monchè. Piga yon plan tou ou gen pou mwen. M pa konnen si se pa zanmi papa l ou ye, m pa konnen.
Mwen te gen plan pou papa l. Paske menm papa l la tou te mete l an otaj. Pa pral gen bagay nan men nou. Antouka mwen menm m pa pral fè yon ti bagay nan, paske m konnen gen bagay. Mande kòb pou m jwenn pou m satisfè. Non, gen kòb, gen kòb. Papa a gen kòb tou. Di m misye gen kòb. M konnen m gen kòb. Bon, m di w m avè l. Ok, nan nap dòmi menm nan. Enben pa gen pwoblèm non.
An n pataje nimewo. Kasi, pa gen pwoblèm. Konn sa pou fè pou mwen? Pran tèt la lage l yon kote epi depate l menm si y ap chache l pou yo ta rekole l pou yo pa ka jwenn li. Ey sa nan menm, m ap jere tout bagay. Ou gen nimewo m, rele m wi. Depi m pran l m ap fè w konnen. Ou mèt ekri m yon mesaj anvan w sone m paske ou konnen mesye a pral vini pou l pou l pa konnen m nan pale a lòt moun. Sa ou wè m di w fè a, depate manzè ban mwen e pa bliye mande kòb. Non m ap gen kòb.
M ap pran kòb epi m ap touye l tou.

M pa gen pwoblèm non. Tout jounen tout nwit ou sou yon tèt laj. Mwen menm avè w ap dezòm bèt. Ouvri pòt la, ou gen tan pa ka konn, ou gen tan pa konn kle a?

Kòm papa pitit la rele w ou pa janm vle pran apèl la, eben komisyon pa chay. Ale non, ki bagay lap vin di m la, men mari m la wi. Map bay nouvèl la pou ou tande.
Ki nouvèl wap bay pou m? Map bay nouvèl la pou ou. Cheri. Bebe.
Ou wè nou swa men sa? An, an moun ki tap mande w la, lè yo jwenn gason konsa, tan yo mandyan. Poutèt m dil m pa gen, li di yo map woule bèl machin sa. Gèlè bandi l ye cheri, m tande yo lap bay nouvèl m pa konn ki nouvèl non. An m kwè w nan rekonèt endividi a wi. Non, mande l vin mande. Ah ok baby.
Non ou te sipoze pran yon ti monnen yo ta bel wi. Oh bebe, ou wè jenn gason sa nan lari e travay pou yal travay wi.

Akiyès, m pa ka, akiyès ou kontre?
Devine monchè! M pa ka devine men. Ann pale, ann pale. M rive la kay avan m antre, m ap, m ap ret tande w. Pale non baz. A Kasi m kontre. Kasi?
Kontra manzè, manzè ap byen vire, bèl machin, m wè l avèk mari l, epi tou ou menm ou nan chagren, ou nan pwoblèm, ou pa ka wè pitit ou. Monchè, manzè a byen fre, si w ta wè manzè monchè. W ap kole dan sou li, w ap dechire l papa. Monchè, kòm se patnè m ou ye, M rele w la pou m ba w nouvèl la, men, apati de jodi a, frè m, m tou lave men m, m tou konvèti, m pa nan bagay konsa ankò, kounye a, degaje w, mete may, pou w kontre avèk Cassie, epitou pou w kapab wè pitit ou, se sèl sa m te kapab di w, patnè pa m, se pou sa m rele w aprè midi a la, ok, ok, bòs pa m. Yeah, mèsi pou enfòmasyon an, men, sofke papa, men, m nan chagren vrèman, paske m pa ka wè pitit mwen, m anvi wè pitit mwen, men si se pou Cassie, baz, Pou mwen pou mwen moun sa pa egziste ankò baz. Ou konprann sa m di w? Afè ou di pou m si m ta wè manzè m ta pran videyo la ou konnen monchè. Nèg gen dwa pa gen pa gen anpil lajan men men nou frè ase nou gen nou gen nou gen moun pa nou tou baz ou konprann sa m di w? E monchè de tout fason mèsi anpil menn sa ap fè m plis e Ebyen ok ebyen ok zanmi m pa gen danje menn ok mèsi baz yeah alèz yeah.

Tèlman ap etidye pa dòmi, sanble dòmi tou pwen paske m te kite l lakay la. Sa vle di dòmi ka pwen l lè w pa panse, e tou bliye paske bèlmè a ka tou kite l ap dòmi epi l pa rele l ou konprann. Bon di nou an pasan, kòman w wè Malaïka lekòl la nan moman an paske Malaïka ou konnen depi manman l vin pati a Malaïka te tèlman, tèt li te tèlman chaje.

Men, kòm a e ou konnen ma a koz Malaïka ap etidye, pa gen tan pou fon pati seri de bagay pou li, m blije pou moun pou ka ede Malaïka lakay la, ou konprann sa m di w la? Sa vle di nan moman la, men nou pa janm dekouraje tou, n ap chèche jouskaprezan paske nou pa dezèspwa, m panse n ap rankontre yon jou kanmenm, m panse si l pa ta mouri, n ap rankontre l kanmenm ou konprann, e n ap priye pou sa, m kwè Bondye. Li menm pa gen sal pa fè depi nan la priyè depi ou kwè nan la priyè bondye kap fè tout bagay ok mwen se sa ye anmwey boo kounya mwen depoze w lakay ou pa di m wap mache a pye son bagay mwen m konn m panse w tap pran uber ou konn m wè sa non m tap fè ti mache ok se sa ye ou bèl anpil wi grafia mèsi fèt atansyon wi ay bat pou wè jan m jalou e malaika m jalou anpil pou tout zanmi malaika yo m pata rele lòt ti gason konsa avè w non ay te chanje.

Ou konn pa gen pwoblèm mwen mete nan bouda ou paske o sak pi enpòtan se èd lakay la depi banm sèvis nan kay la e de ti pitit mwen an paske ou konn ti pitit mwen an m sansib pou li anpi depi m ka bay sèvis zanmi m pa bezwen konn anyen de li menm. Nan e pa se fò konnen ou gen yon moun nan men ou fè viw kounya. Non non e pa pou moun nan eske se pou yon bon zanmiw bay kenpòt jan l pase l pase. Non vwazen ila pou ede Malaïka sèlman ila Konprann nan yon moman ou konnen madanm lan jiska prezan nou nan difikilte nap chèche madanm lan ou konnen m damou a madanm mwen anpil depi nou ta rankontre m ta jwenn madanm mwen epi kloz konprann sa m di w la an byen finalman depi se konsa w panse se konsa w wè w ka fè l bon mwen m se vwazen pa w mwen mwen m se konsèy pou m pote.

Pase notre jou mte notre jou map panse pou mte mte rele w pou m te mande w kòman Malaïka ye papa pase bon mte vin gon ti jou mte vin gon bagay map regle a yon moun bon m vin bliye apèl la menm pat bon apèl la. Vwazen. Sa kap fèt la. Gon bagay ou poko janm janm janm janm di m vwazen. Nan ou konnen monchè depi w konnen yon bagay ou bezwen di m monchè sèlman lage l epi m konnen m pa nan sera avè w. Pase se vwazen m ou ye patnè m ou ye paske Ou sipoze dim tout sa kap fèt sa kap pase. Menm jan ou menm ou ka dim tout sa kap fèt nan viw mwen menm se konsa mwen. Pa banm manti nan sa m pral diw la non. Pa gen pwoblèm non jezi. Ki vrè rezon ki fè madanm nan te kite Karavwaze. Sa m pa rete kwè. Pa banm manti banm pawòl. Vwaze se pa fòt mwen vwaze. M konnen nan moman m tap chèchel la. Ou wè la m avèw nou 2 la. Pa gen pèsòn moun kap wè kisa nap di a e nou 2 kap pale banm tout bagay la fè ebyen. Vwaze monchè se pa fòt mwen. Nan moman m tap chèchel la bagay la te tèlman briks ou anw bon non m tap chèchel toupatou ou anw.

Epi li rantre nan chanm lan, an palan de li rantre nan chanm lan. Lè m gade mesaj nan le group, lè m gade, m wè se yon nimewo k ap voye mesaj, cherie, tèm, ti kè, zanmi imajin. Madan bon la wi.
Yo, lè m ta jis sa gade, kè m vole. Kè m vole. Menm kote a m rantre nan diskisyon avè l. Yon dam. M rantre nan diskisyon avè l, m di bon, m ap tann li, m ap chita la, nan sofa pou li vin ban m eksplikasyon de mesaj sa.

Anmeyy gen manje wi fè manje pou Rose. Tout gason humm Vide m pa di w manje non jodi a kem pa kontan menm. Ou vide w pa di w manje wi sak pase la menm. M pa santi m byen.

Ou te menm di m w ap mennen m nan sant lan kote m ka retwouve kèlke lòt Ayisyen, petèt ki te ka konn moun mwen yo, men nou pa t janm rive fè sa. Bon, m panse semèn nan la a m ka fè sa, men semèn nan p ap posib paske m gen pou m vwayaje, m gen pou m ale nan lòt vil paske m vin nan lòt travay. E sa ap fè, m panse se apre lè m vini ke n ap kapab planifye sou sa. Ou pral pati pitit, men ki lè w ap vini?

Dara, Kouz. Vin ba nou tanpri. Ahh m panse semèn nan la map gen pou m vwayaje e ke m panse yo menm avèk Monica ap rete nan kay la. Sa vle di bon konesans li kòmanse plizoumwen vini sa vin rann ke li sonje moun yo e m panse ke bon sa ka rive l ba w kèk ti pwoblèm men m panse se konsa li ye si w ede li l ap kapab kenbe.

Delo jan ou yo kou mèt jan ou yap gason. Eeh depi wè w pran nimewo sa ou pote l ban mwen monchè m deja pase sou do kòb zo ah. Tchak.
Bagay sa sanble misyon enposib wi. Li tchak anpil wi. Mwen menm m kwè nan wap fèl wi. Map tann ou. Eeh.

Men ki ok ok e ki jou ou panse wap ok la bay sesi la nimewa kanal ou.
Jou m ta fèl la e jou patron an sòti pou m ta antre anndan lè patron an sòti menm ayy. Men tout piti men tout piti rantre epi bay pawòl epi bay ou deraye ou pran nimewa an mwen.
Bon e nou manke batay m pran kòd nou kòti gegen sa pral kite m pou nimewo sa. Wap jwenn li kanmèm, em kwè nan ou.